pou mwen al fè sipèb emisyon sa ansanm avèk nou. Se yon sipèb emisyon ke mwen ap mande nou pou nou kòmante, pou nou like, pou nou share emisyon sa. Se yon emisyon istorik paske li konsène yon footballè istorik. Jodi an, nou pral fè yon emisyon eksklizivman ki baze sou 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtugèz la. Cristiano Ronaldo ki se dezyèm jwè ki enskri plis gòl pou yon seleksyon. Jwè ki enskri plis gòl pou yon seleksyon se Ali Daei, bitè iranyen sa a ki enskri 109 gòl pou 149 seleksyon anndan ekip iranyèn nan. Cristiano Ronaldo ki jwe 164 match pou seleksyon pòtigèz lan enskri 99 gòl pou seleksyon sa. Dènye gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou le Portugal se te 17 novanb ki sot pase la lè Portugal bat ekip Luksanbourg lan 2 gòl a 0 avèk Cristiano Ronaldo ki te enskri dezyèm gòl nan match foutbòl sa

Ke se swa ou pran le majò galopan ki enskri 84 gòl an 85 seleksyon, le majò galopan an, se fenk Puskas wi, gwo jwè sa ki make foutbòl peyi la Ongri. Ou kapab pran Gerd Müller ki enskri 68 gòl an 62 seleksyon, ou kapab menm pran Miroslav Klose ki enskri 71 gòl pou seleksyon Alman foutbòl la, ebyen Cristiano Ronaldo kite tout moun sa yo dèyè. Mentnan, Kiyès Cristiano Ronaldo ap atake? Se Ali Daei ki enskri 109 gòl an 149 seleksyon iranyèn. W ap wè ke Cristiano Ronaldo kite foutbòl ewopeyen an nan sa ki gen rapò avèk pi gwo bitè, mentnan li pran l nan sans pli laj lan ki se mondyal la. Paske lè w pran Pelé ki se meyè bitè de tou lè tan seleksyon brezilyèn nan, se 77 gòl an 92 seleksyon, lè w pran Ronaldo se 62 gòl an 98 seleksyon. Donk mesye sa ki rele Cristiano Ronaldo, misye w kite tout moun sa yo dèyè, se Ali Daei li ap atake. Jodi an, nou pral fè yon analiz an pwofondè otou de 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri sou koulè seleksyon pòtigèz la. 99 gòl an 164 seleksyon Pou Cristiano Ronaldo ki se pi gwo bitè ewopeyen nan sa ki gen rapò avèk seleksyon nasyonal. Cristiano Ronaldo enskri 99 gòl an 164 match pou seleksyon pòtugèz la. Gen anpil deba, anpil analiz otouk de gòl Cristiano Ronaldo yo. Gen moun ki di Cristiano Ronaldo fè gòl kont ti ekip. Gen moun ki di tou Cristiano Ronaldo pa bay anpil ekip chanpyòn di mond gòl. Map di ke moun sa yo gen rezon paske Cristiano Ronaldo kòm jwè foutbòl li pa bay Lalmay gòl, li pa bay Itali gòl, li pa bay Angletè gòl, li pa bay seleksyon fransèz lan gòl nan sa ki gen rapò avèk 99 gòl li make an seleksyon nasyonal. Mentnan, Depi apre efondreman blòk sovyetik la nan debi ane 90 la, gen yon pakèt seleksyon ki ap donnen nan foutbòl ewopeyen an. Lè w pran peyi balt yo, peyi sa yo se Letoni, se Estoni, se Lityani, ebyen peyi sa yo apre efondreman blòk sovyetik la nan debi ane 90 yo, ebyen peyi sa yo menm apati de deseni 90 la pran endepandans li. Ebyen, ekip sa yo patisipe nan eliminatwa koup du mond, yo patisipe nan eliminatwa koup dEròp. Donk, tout ekip gen dwa rankontre avèk ekip sa yo lè w nan zòn Eròp la. M kapab pran l tou nan yon sans bokou pli laj avèk la Yougoslavi. Talè an m t ap pale de peyi balt yo ki gen Estoni, Lityani e Letoni. Ebyen, La Yougoslavi kòm peyi, foutbòl byen si, te ranpòte koup di mond dè mwen de 20 tan an ki te fèt nan ane 1987. Ekip foutbòl sa te gen Robert Poseniki, menm ekip foutbòl sa te gen Davor Suker ki te tèmine an dezyèm pozisyon nan klasman butè koup di mond dè mwen de 20 tan an. Ebyen, pa gen La Yougoslavi ankò, dezòmè peyi ou tande ki gen non La Kowasi,

E, apati de ane 92, 93 yo, nou ta pral vin jwenn de peyi kòm Sloveni, de peyi kòm Bosni-Erzegovin, e pa la suit nou ta pral vin jwenn tou Kosovo ki se dènye peyi Balkan ki pratikman pran endepandans li. E byen, gè sa yo, dislokasyon sa yo vin fè ke gen yon seri de peyi ki te sou titèl Inyon Sovyetik alepòk, gen yon seri de peyi ki te sou titèl la Yougoslavi, yo vin pran endepandans yo nan debi ane 90 lan e sitou avèk gè ki te genyen nan peyi Yougoslavi, nou te vin jwenn palasuit de peyi kòm Masedwàn, kòm Sloveni, kòm Bosni-Erzegovin, kòm Sèbi epi Montenegro. Donk, ou kapab konstate ke Lontan te gen mwens de match pa rapò a jounen jodi a kote ke vin gen dislokasyon sa. Dayè, lè w di Inyon Sovyetik, avan efondreman blòk sovyetik lan, Inyon Sovyetik te gen plis pase 30 milyon kilomèt kare. Men, apre efondreman blòk sovyetik lan, Larisi vin endepandan, se pratikman pli de 17 milyon de kilomèt kare ou vin jwenn yon seri de peyi ki te sou titèl Inyon Sovyetik yo vin pran endepandans yo.

Portugal, Serbie, Luxembourg epi Lituanie, ou menm ki ap gade la, ou plis ou mwen gen yon ide lè m te fè yon koudèy retrospektif otou de jewografi, otou de sitiyasyon politik kote ki te gen Inyon Sovyetik, men apre efondreman blòk Sovyetik lan vin genyen inikman Larisi e peyi sa yo ki te sou titèl Inyon Sovyetik vin pran edepandans yo. Epi nan debi deseni 90 lan, avèk gè ki te genyen nan peyi Yougoslavi, ebyen vin gen de peyi ki pran endepandans yo. Donk, lè w pran yon peyi tankou Sèbi, li te soti nan Yougoslavi. Lè w pran Lityani, Lityani soti nan blòk Inyon Sovyetik lan, sa k fè nou sot di talè an, peyi Balt yo avèk Lityani, Estoni, epi Letoni. Donk, ou plis ou mwen konprann ke eliminatwa koup di mond, eliminatwa koup dEròp nan zòn ewopeyèn nan, donk Le Pòtigal ap kwaze avèk tout moun sa yo, sitou avèk efondreman blòk sovyetik lan e gè ki te genyen nan peyi Yougoslavi nan debi ane 1990 yo. Donk, gwoup B eliminatwa koup dEròp 2020 an te gen Luksanbour, Lityani, Sèbi,

Nan uityèm match Cristiano Ronaldo t ap jwe pou seleksyon pòtigèz lan, se te 12 jen 2004 ke Cristiano Ronaldo te enskri premye gòl li sou koulè seleksyon pòtigèz lan. Se te yon defèt kont seleksyon Grès lan, Lagrès ki te bat Pòtigal 2 gòl a 1, ebyen Cristiano Ronaldo te enskri premye gòl li sou koulè seleksyon pòtigèz lan, se te yon 12 jen 2004. kont la seleksyon Grès de foutbòl. Epi, 15 an aprè, Cristiano Ronaldo enskri 99 vyèm gòl li sou koulè seleksyon pòtigèz lan, se te 17 novanm ki sot pase la, kont seleksyon Luksanbourg lan. Dayè, viktwa sa pèmèt le Pòtugal aksede nan koup dEròp dè nasyon an, donk Pòtugal pral gen opòtinite pou l defann tit li. Nou sonje, an 2016, le Pòtugal te ranpòte koup dEròp de nasyon an. Premye gòl Cristiano Ronaldo se te 12 jen 2004 kont seleksyon Grès lan e dènye gòl Cristiano Ronaldo enskri pou Le Portugal se te 17 novanm 2019 kont seleksyon Luksanbour lan. Viktwa sa te pèmèt Pòtugè yo kalifye pou al jwe Koup Dewòp dè Nasyon nan ane 2020 ki ap vini la. Ane 2019 lan se ane Cristiano Ronaldo enskri plis gòl pou seleksyon pòtugèz lan. Ane sa, Kisa nou make? 14 gòl pou Le Portugal nan 99 gòl li enskri pou seleksyon pòtigèz la. Donk se pi gwo total gòl li enskri sou yon ane pou Le Portugal lè w gade Cristiano Ronaldo antanke jwè foutbòl. Dènye fwa l te enskri tout gòl sa, se te an 2016 Cristiano Ronaldo te enskri 13 gòl pou Le Portugal. Donk Cristiano Ronaldo Laj ap pran l, men sa pa anpeche l rete yon buteur. Rapidman Stanley Poto, an nou dekòtike 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtugèz la. An nou di w rapidman ke Cristiano Ronaldo enskri 47 gòl a domisil pou seleksyon pòtugèz la. Lè m di w 47 gòl a domisil, sa vle di kisa? Match Pòtugal resevwa. E m tou enkli match Coupe d'Europe des Nations 2004 ke Portugal te òganize. Ebyen 47 gòl a domisil sa, lè w gade match ke Portugal resevwa, match amikal epi match de konpetisyon eliminatwa koup du mond, eliminatwa koup dEròp, mwen tou enkli gòl ke Cristiano Ronaldo te enskri nan Euro 2004 lan ke Portugal tap òganize. Donk mesye sa li menm li fè 47 gòl a domisil pou seleksyon portugèz lan nan 99 ke li enskri pou Pòtugal. Epi m te kapab pran tou match Lig dè Nasyon nan kontinan ewopeyen an paske Pòtugal se li menm ki t ap òganize Final Four Lig dè Nasyon an. Cristiano Ronaldo ki te enskri 3 gòl an demi final kont seleksyon Swis lan, ebyen 47 gòl sa, 47 gòl a domisil, li enkli nan nonb de gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtigèz de foutbòl lan. Epi, gen 37 gòl ki fèt aleksteryè. 37 gòl ki fèt aleksteryè, epi 15 gòl ki fèt sou tèren neutre. Donk, se premye fason pou dekòrtike gòl ke Cristiano Ronaldo enskri an seleksyon. 47 gòl a domisil, 37 gòl aleksteryè, epi 15 gòl sou tèren neutre, sa se Cristiano Ronaldo. Tout gòl sa yo pou ki rezilta? Rezilta yo bati. Konsa, avèk Ronaldo ki enskri nan 63 match pou seleksyon pòtigèz de foutbòl lan, 54 viktwa pou Cristiano Ronaldo avèk le Portugal, 5 match nul epi 6 defèt. Donk Cristiano Ronaldo enskri nan 63 match pou seleksyon pòtigèz foutbòl lan. Epi Cristiano Ronaldo se

pou Cristiano Ronaldo nan 99 gòl ke li enskri pou seleksyon pòtigèz la. Donk, nou dekòtike nonb de gòl yo, nonb de gòl a domisil, nonb de gòl a leksteryè, nonb de gòl sou tèren neutre pou Cristiano Ronaldo, pandan nou di w ke jwè foutbòl sa a li enskri 14 double,

ki se ko meyè butè de tou lè tan koup dEròp dè nasyon. Se vre, on moun kapab di w, Michel Platini, jwe sèlman yon koup dEròp ke l te ranpòte avèk seleksyon fransèz de foutbòl la, li enskri 9 gòl nan Euro 1984 sa, men Cristiano Ronaldo se yon jwè ki se ko meyè butè konpetisyon sa. Ou kapab toujou di tou, se yon jwè tou ki jwe anpil koup dEròp pou l fè 9 gòl pou l ko meyè butè avèk Michel Platini. Cristiano Ronaldo jwe Euro 2004, Euro 2008, Euro 2012, Euro 2016 e Cristiano Ronaldo pral jwe Euro 2020. Donk kèlke pa, lè w gade meyè bitè de tou lè tan Cristiano Ronaldo an, ou kapab relativize li paske se yon jwè ki enskri 9 gòl an 4 patisipasyon nan koup dEròp alòske Platini enskri 9 gòl an yon sèl patisipasyon nan koup dEròp, se te an 1984, lè Lafrans t ap ranpòte konpetisyon sa sou seleksyon espanyòl de foutbòl lan, 2 gòl a zewo, avèk Boulogne, epi Michel Platini ki te twonpe Arconada ki te fè yon bourd nan final sa, nan final Euro 1984 lan ki t ap òganize nan peyi Lafrans. Nan 99 gòl sa, dayè, se 99 gòl sa ki sisite anpil deba otou de Cristiano Ronaldo. Paske gen anpil moun ki di ke Cristiano Ronaldo pwofite de blòk sovyetik lan ki kraze, epi lè w pran peyi Balkan yo, lè w pran la Yougoslavie ki pratikman divize, pou l fè tout gòl sa yo. E nou pral rapidman bay chif yo ke kèlke pa anpil fanatik ki kont Cristiano Ronaldo gen rezon. Men, m ap di nou tou ke Jwè foutbòl lan se pa li menm ki te dakò avè Inyon Sovyetik kraze. Kèlke pa, kisa Ronaldo kapab di tou li menm, se pa li menm ki responsab de efondreman blòk sovyetik lan. Li kwaze avèk moun yo, li ba yo gòl, li pèmèt seleksyon pòtigèz la li menm li fè viktwa. Men gen yon lòt gwoup moun kap di ke kisa Ronaldo pa enskri gòl kont Langletè, pa enskri gòl kont Lafrans, li pa enskri gòl kont Lalmay, li pa enskri gòl kont Litali. Alòske seleksyon sa yo, Cristiano Ronaldo, rankontre yo, keseswa nan koup du mond, match eliminatwa koup dEròp e koup du mond, e match amikal, Cristiano Ronaldo pa bay ekip sa yo gòl, ekip sa yo m sot site la yo. Mentnan, Cristiano Ronaldo gen 2 ekip ke l enskri anpil gòl kont yo, e m t ap pale talè an de blòk sovyetik lan ki kraze, avèk peyi balt yo, lè w pran Lityani, Estoni, Letoni, ebyen Cristiano Ronaldo se tiye l tiye ekip sa yo avèk gòl. Lè w pran Lityani, nou pral dekòtike rapidman de premye a 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtigèz lan, ebyen Cristiano Ronaldo enskri 7 gòl kontr seleksyon Lityani an. Poto gentan rapidman ap ba nou tablo gòl Cristiano Ronaldo enskri Pou seleksyon pòtigèz lan, ebyen Lityani se ekip Cristiano Ronaldo bay plis gòl. Se 7 gòl o total ke Cristiano Ronaldo bay seleksyon Lityani an. Pa la swit, nou jwenn yon peyi tankou Andò, Cristiano Ronaldo bay 5 gòl, Armeni, Cristiano Ronaldo ba l 5 gòl, Letoni pran 5 gòl, Luksanbourg pran 5 gòl, epi Lasyèd pran 5 gòl. An nou rete rapidman sou ekip Cristiano bay plis gòl yo. Lè w pran Lituani, se pa yon fout de gè nan zafè foutbòl. Lè w pran Armeni, se vre l gen Mikitaryan, men lè w di Armeni nan zafè koup di mond, nan zafè koup dewòp, se pa yon gwo bagay. Dayè Armeni pa patisipe nan koup di mond, li pa patisipe nan koup dewòp. Lè w pran Andò, Andò se yon peti pousen li ye nan kontinan ewopeyen an. Donk Cristiano Ronaldo bay ekip sa anpil gòl. Mentnan, Lè w pran yon peyi tankou Lasuèd, la Suède, plizoumwen ou gen de bagay serye ou kapab di otou de la Suède. N ap pale de yon peyi ki fè final koup di mond, se te an 1958. N ap pale de yon peyi ki pase yon pakèt gwo jwè foutbòl. Lè w pran Matin Dalin, ou pran Thomas Ravelli, ou pran Brolin, ou pran Zlatan Ibrahimovic, ou pran Henrik Larsson, donk peyi sa kèlke pa pase yon pakèt gwo jwè foutbòl. Men n ap pale de la Suède ki pa ranpòte ni koup di mond, ni koup dEròp, donk kèlke pa ou kapab di se yon peti pousen eropeyen nan sa ki gen rapò avèk foutbòl. E byen Cristiano Ronaldo bay la Suède 5 gòl nan karyè pwofesyonèl li. E pi gen ekip Estoni an ki pran 4 gòl, gen Hongri ki pran 4 gòl, gen Il Feoe ki pran 4 gòl nan men Cristiano Ronaldo. E pi Gen la seleksyon neerlandèz de football, se la yon moun ka kòmanse di tou ke Cristiano Ronaldo bay des ekip renome gòl, paske lè w di la seleksyon neerlandèz de football, se gwo koze. Se vre la Hollande pa ranpòte koup du mond, men nap pale de yon peyi ki pase anpil gwo jwè football. Lè w pran Marco van Basten ki pran 3 balon dò 88, 89, 92, lè w pran Johan Cruyff ki pran 3 balon dò 1971, 73 e 74, san oubliye Ruud Gullit ki pran balon dò an 1987. e La Oland ranpòte koup dEròp dè Nasyon se te an 1988 a la swit don viktwa li te fè sou seleksyon Inyon Sovyetik lan 2 gòl a 0, Ruud Gullit e Marco van Basten. Donk La Oland se vre li pa ranpòte koup du mond malgre l fè 3 final 74, 78 e 2010 men La Oland rete yon ekip ki gen renome l nan zafè foutbòl. Ebyen Cristiano Ronaldo enskri 4 gòl kont seleksyon Neerlandèz de foutbòl lan. Epi lòt ekip ki pran gòl o pliryèl nan men Cristiano Ronaldo, se ekip Bèljik lan. Bèljik si se vre li pa ranpòte yon koup di mond e yon koup dEròp, men la Bèljik se yon peyi ki trè respekte nan foutbòl ewopeyen an. N ap pale de yon peyi ki fè final Euro 1980, dayè se Lalmay ki te bat li 2 gòl a 1 avèk 2 gòl de Horst Hrubesch, ebyen Cristiano Ronaldo enskri 3 gòl kont seleksyon Bèlj de foutbòl. Gen Dànmak ki pran 3 gòl, Irland pran 3 gòl, Russie pran 3 gòl, epi Lespay pran 3 gòl nan men Cristiano Ronaldo. Lespay ke Cristiano Ronaldo bay 3 gòl lan, se sèl peyi ki ranpòte koup du mond ke Cristiano Ronaldo enskri gòl o pliryèl kont li. Donk Cristiano Ronaldo enskri 3 gòl kont seleksyon espanyòl de foutbòl lan. Nou sonje Match foutbòl sa ki te fèt nan koup du mond 2018 lan, Cristiano Ronaldo te enskri 3 gòl kont seleksyon espanyòl lan, don yon majistral kout fran nan fen match foutbòl lan. Ebyen Cristiano Ronaldo te enskri 3 gòl kont seleksyon espanyòl de foutbòl lan. Gen la Suisse ki pran 3 gòl nan men Cristiano Ronaldo, Azerbajan pran 3 gòl, Bosni Erzegovin pran 2 gòl, Kameroun pran 2 gòl, gen Chypre ki pran 2 gòl, Repiblik Tchèk pran 2 gòl, Ejip pran 2 gòl, Kazakstan pran 2 gòl, Arabi Saoudit pran 2 gòl, Arjantin pran yon gòl nan men Cristiano Ronaldo, Kowasi pran yon gòl, Ekwatè yon gòl, Fenland yon gòl, Gana yon gòl, La Grès, yon gòl, Island, yon gòl, Iran, yon gòl nan men Cristiano Ronaldo, Maròk pran yon gòl nan men Cristiano Ronaldo, Nouvèl Zeland, Kore di Nò, Panama, Polòny, Sèbi, Slovaki, Ikrèn epi Peyi de Gal. Donk se ekip sa yo ki pran gòl nan men Cristiano Ronaldo ki fè ke Lizitanyen an li menm nan moman n ap pale la gen 99 gòl an 164 seleksyon. Ebyen nou wè ke Cristiano Ronaldo bay 2 peyi ki ranpòte koup du mond gòl. Li bay Lespay 3 gòl nan koup du mond 2018 lan e l bay Arjantin yon gòl nan match amikal. E ekip ki ranpòte koup dEròp, Cristiano Ronaldo bay Lagrès yon gòl, li bay seleksyon Neerlandèz lan 4 gòl, li bay Dànmak gòl tou nan ekip ki ranpòte yon konpetisyon majè lè w pran koup dEròp e lè w pran koup du mond. Mentnan nap diw ke Cristiano Ronaldo rete sa li an kom footbalè. Se yon footbalè lejandè ki fè tout sa n konnen avek Manchester United, Real Madrid epi Juventus ke lap jwe ladan l nan moman nap pale la. Men li te ekstrèmman enpòtan pou n te analize e dekortike gòl Cristiano Ronaldo enskri nan seleksyon pòtigèz lan. Nap diw ke Cristiano Ronaldo pa bay Lafrans gòl. Li pa bay Langletè gòl, li pa bay Itali gòl, li pa bay Brezil gòl, li pa bay Lalmay gòl, alòske seleksyon sa yo, Cristiano Ronaldo jwe kont yo. Ou kapab toujou di ke Cristiano Ronaldo, 99 gòl li an, ou oblije minimize l, paske n ap pale de yon jwè ki bay Letoni anpil gòl, ki bay Lityani 7 gòl, ki bay seleksyon Swedwaz de foutbòl lan 4 gòl. E anpil nan peyi ke Cristiano Ronaldo fè gòl o pliryèl kont ekip sa yo, se de peyi an tèm de renome foutbòl mondyal yo manke renome. Byen ke ou kapab di seleksyon neèlandèz ke Cristiano Ronaldo bay 4 gòl nan karyè li, se yon seleksyon de renome. Lè w pran Lespay ki ranpòte koup di mond, Cristiano Ronaldo bay 3 gòl, se yon seleksyon ki gen non. Gen 32 gòl Nan 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri, se kont ti ekip foutbòl sa yo. Lè w pran Lituani ki pran 7 gòl, ou pran Andò, ou pran Armeni, ou pran Letoni, ekip sa yo pran 5 gòl nan men Cristiano Ronaldo, lè w pran 5 miltipliye par 5 avèk Andò ki pran 5 gòl, Armeni ki pran 5 gòl, Letoni, Luksanbou epi Lasuèd ki pran 5 gòl, ajoute avèk 7 gòl Lituani pran nan men Cristiano Ronaldo, fè 32 gòl nan 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri kont ti ekip sa yo. Lè w ajoute Estoni epi Il Feoe ke Cristiano Ronaldo bay 4 gòl, w ap wè sa deja fè 40 gòl. Se vre ke Cristiano Ronaldo enskri 4 gòl kont ekip Ongri an e 4 gòl kont seleksyon neyelandèz lan, nou wè mwen pran anpil rekil pou m pa ajoute Ongri paske Ongri gen yon istwa nan foutbòl mondyal la. Lasuèd gen yon istwa tou wi, men se pa menm anvègi parapò avèk seleksyon ongwaz de foutbòl lan, nou sonje ki te fè final koup di mond 1954. Donk ou kapab wè ke Cristiano Ronaldo ki enskri 4 gòl kont Il Feoye, 4 gòl kont ekip Estoni an, e lè w ajoute gòl kont Andò, Armeni, Letoni, Luksanboug, La Suèd, epi 7 gòl kont ekip Lituani an, sa fè 40 gòl nan 99 ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon Pòtugèz de foutbòl la. Li bay La Oland 4 gòl, li bay La Bèljik 3 gòl, se 2 ekip ou kapab di nan moman n ap pale la se gwo koze nan zafè foutbòl la. Li te enpòtan pou n te analize, dekòtike 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtigèz foutbòl la, mwen konnen gen anpil nan nou ki ap kòmante la pral mande Kimberly pou l fè analiz otou de 70 gòl ke Messi enskri pou seleksyon Argentine de foutbòl la. Ebyen m ap di nou, m ap fè sa trè byento paske Pa gen Messi san Cristiano Ronaldo, pa gen Cristiano Ronaldo san Messi. Mwen analize e dekòtike 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtigèz lan, kote anpil nan gòl sa yo se kont de ti ekip, men m pral analize trè byento 70 gòl ke Messi enskri e nou pral wè tou gen de gòl ki fèt kont Guatemala, kontre Nicaragua kont seleksyon ayisyèn nan e nou pral dekòtike yo ansanm ou pral wè ke se pa sèl Cristiano Ronaldo ki gen zannol kayo fèv ebyen Messi gen zannol kayo fèv tou paske gen anpil gòl Messi enskri se kontre ti ekip tou nan foutbòl mondyal lan se vre ou kapab di li enskri 5 gòl kont seleksyon Urugweyèn nan e 5 gòl kont Brezil men gen plizyè gòl tou ki enskri kontre des ekip de segond zone nan foutbòl mondyal la. Nou te pran anpil plezi jodi an pou n te analize, dekòtike 99 gòl ke Cristiano Ronaldo enskri pou seleksyon pòtigèz lan. Ou menm ki ap gade la, pa sispann like, pa sispann kòmante, epi abone avèk chanèl YouTube lan, paske m toujou di sa, nan chak emisyon mwen fè sou paj Pwen Boul lan, mwen di nou, travay lan p ap kapab fèt byen si nou menm nou pa sipòte ekip Pwen Boul lan. Ebyen support sa m pa mande nou lòt bagay se comment se like se share epi abone avèk chanèl YouTube pwen boul la. Se la m kanpe, rejwenn mwen trè byento pou yon lòt emisyon ki ap fèw plis plezi.